Se toujou yon plezi pou mwen pou m salye tout fanatik ki abitye swiv emisyon sa a ki rele emisyon Tout Ti Koze. Jodi an se madi 7 jiyè 2020 m tounen avèk senkyèm seyans sijè sa a nan emisyon an. Byen avan ke m rive pi lwen m pral montre w nan ti kout tan kòman w kapab abòne avèk chanèl YouTube lan. Merci de fek ou pran tanw pou gade koman pou abone ak chanel lan e m espere chak grenn moun kap gade video sa ap tou abone avè chanel lan pou pa rate youn nan video ki gen pou sòti yo kite yon kòmantè tapem yon like montrem ke w renmen travay lan nap avanse pou pi devan Sijè sa a ki di kijan ou dwe jere maryaj ou e ki enpòtans sa genyen lè maryaj la rete solid. Nan seyans sa a, nou pral antre dirèkteman nan jesyon de telefòn. Ok, tout moun konnen telefòn pòtatif son bagay ki trè enpòtan. ok ki genyen anpil valè paske ou te mèt kote ou te ye an ou ap kapab kominike ansanm avèk moun nan ou kapab voye mesaj ou kapab voye um voice ki vle di son mwayen ki pèmèt ke ou antre an kominikasyon ansanm avèk moun nan san pwoblèm. Nou kapab di tou s on bon objè ke l ye, paske li pèmèt ke ou an kontak avèk lemond antye ok, rezo sosyo yo mete w an kontak pa telefòn avèk lemond antye. Men, lè w ap gade ki dega telefòn fè andedan maryaj, s on bagay tèt chaje, s on bagay pyès moun pa ta ka imajine ki dega telefòn fè andedan fwaye lè w mal itilize l. Anpil fwa, fwaye yo menm arive kraze se paske moun yo pa konn kijan moun yo pa mete yo tèt yo an plas pou yo konn kijan y ap jere telefòn pòtatif. Nan yon vrè fwaye, nan yon vrè relasyon santimantal, telefòn pòtatif pa ta sipoze yon mistè. Ok telefòn yo pa ta sipoze gen kòd ni pou madanm nan ni pou mesye an tout telefòn ta sipoze san kòd si telefòn ou gen kòd gon bagay ke wap kache ok si telefòn ou gen kòd ti cheri ou nan magouy gon kachotri kanmenm nan bagay sa paske telefòn pa sipoze gen kòd quand il s'agit de relasyon santimantal quand il s'agit de fwaye. Telefòn divize fwaye. Telefòn fè fwaye an fad fad. Telefòn fè fwaye an pa ka dewoule jan pou l ta dwe dewoule. Lè w wè moun yo soti nan travay, tan yo pou yo ta pran ti bout tan yo genyen avan y al dòmi an pou yo pase l ansanm, pou yo diskite de choz, pou yo pase ti moman, pou yo di kèt bon m pase ti moman sa avan m al dòmi pou len aprann zanmi lòt, pou len aprann konnen lòt. Epi, ou wè de moun sa yo, chak gon telefòn nan men yo, pa gen dyalòg ki fèt, telefòn nan se dyalòg yo, yo pran telefòn nan, epi yo pase ti bout tan an pou y al dòmi an nan telefòn sou rezo sosyo. Lè konsa ou wè madanm ap tchat, mesye ap tchat, mesye sou Facebook, madanm sou YouTube, epi sa w tande a tou, lè a gen tan boule nan rezo sosyo san moun yo pa pran ti tan ke yo pral pase avan yo dòmi an, Yo te fè tout yon joune nan travay pou yo pase l ansanm. Kisa w ap sere nan yon telefòn li anndan kay lan moun nan pa ka al ladan l? Si pou yo ba w fon apèl sou telefòn sa ou fon kanpe pou etire kòd sou telefòn sa mezanmi kòd sa y ap etire sou telefòn lan tèlman long s on kòd batiman w wè moun nan kòde l fè yas yas li yas manted mo yas manman l yas desann tchoup ou etire l e menm ke w ta fè 50 an nan kay lan Ap gade koman kod telefon sa soti sou telefon sa mezanmi ou pap ka kenbe kod lan telman kod sa son kod batiman telman kod la son kod ki long telman moun yo gen sekrè nan telefon yo telefon yo se patnè yo telefon yo se sekrè yo paka negosye telefon yo kant il saji de mari madanm moun sa yo paka nan telefon gen madanm ki konn al nan telefon mari bagay sa fon gwo diskisyon sa w bezwen nan telefon mwen Pouki wap mwen telefòn mwen madanm osi marial nan telefòn gwo diskisyon sak gen nan telefòn nan wap kache konsa pandan ke ou gon relasyon santimantal ou gon fwaye ansanm avèk moun nan sa wap kache nan telefòn nan konsa. Sa vin pèmèt ke youn pa gen tan pou lòt ah m pa ret sou li sa telefòn mwen m pase du tan telefòn mwen ak patnè m epi sa w tande a tou relasyon an ap degrade se rete w rete wè fanm nan ap souf si se fanm nan ki gen pwoblèm lè mesye an pran telefòn ap pase du tan fanm nan ap soufri, epi tande a tou bagay la ap diminye diminye jiskaske li pran yon anplè ke moun pa kapab konprann. Kidonk, aprann jere telefòn nan fwaye an mezanmi, aprann konn kòman nap mete telefòn nou yo disponib pou yonn lòt pou fwaye a pa jalman rive kraze, pou fwaye a pa gen gwo pwoblèm ladann. Paske lè ou wè ou pran telefòn nan ou fè l fè sekrè pou ou an, se fwaye a kap peye sa chèr ami. Fòk nou bay tèt nou lwazir tou andedan fwaye an ok fòk nou rekreye nou anndan maryaj nou gen fwaye ki pa janm konn bagay konsa bagay yo rele lwazir lan gen fwaye ki pa janm fè bagay konsa menm yo pran tout tan yo pasel nan travay fòk nou kreye aktivite pou nou bay tèt nou tou paske fòk nou mete lwazir andedan fwaye nou tou. Se pou nou fè ti sòti ansanm, ale nan pisin, al nan lanmè, menm ke w se moun k ap sèvi Bondye, fòk ou kapab bay tèt ou ti lwazi sa yo. Sa pa vle di lefètke m ap sèvi Bondye, m se moun legliz pou m pa ka fè ti sòti a mari m, pou m pa ka al nan lwazi sa yo. Aprann al nan lanmè mezanmi, ale nan pisin ok, achte bikini avèk tout bagay pou nou, kòman yo rele l, pare yo? pou nou bouche kò nou ok ale nan lanmè avèk mari nou si nou gen timoun yon bon dimanch negrosye l ok planifye sa pou nou al pran plezi avèk mari nou timoun nou dayè depi nou marye nou lib pou nou fè tout bagay ok ale nan lanmè avèk timoun yo ale nan pisin avèk madanm nou bay madanm nou lwazi bay mari nou lwazi nan sans sa a. Yon bon lè tou mesye yo. Humm se bagay ki bèl. Pa kite madam nou al nan dife pou nou di cheri Jodi an m pa vle w boule plum nan pi ou ok m pa vle w al pran chalè dife an Mete rad sou ou an n al fon ti sòti romantik ok Aprann mennen madam nou sòti ba yo ti satisfaksyon sa tou ok cheri m pa vle sa Met rad sou ou Si gen timoun nan fwaye an se ti sòti romantik timoun yo pa ka patisipe Mwen al kwoke timoun yo ka manman nou ok Manman kenbe timoun nan mwen a pran non 2 heures de tan map pase pranl ok ou pran timoun yo mennen lakay sè fon ti tan pase yon ti tan ansanm avèk sè nou manman nou pran ti madanm nan ok mennen ti tèt madanm nan sòti al nan ti dine romantik al nan ti ou konprann mennenl le soir nan ti sòti romantik mennen fanm nan al pran ti plezil nan restoran lè konsa wap pale Bel ti koze avel nan zorey ou mandel danse ok gen sal de dans ou antre avel wap danse pandan wap danse avel lan zorey bouch ou nan zorey li wap dil ti koze wap bouch ou bo koul wap bol wap montre moun nan ou anvi fel santi ke ou avel pou tout bon vre ok mennen medam yo soti. Ti mesye pa tout tan pou medam yo nan dife ap boule plim nan piye yo pou yap fè manje ki te pou nou men yon bon lè tou di medam yo an nou sòti cheri m vle jodi a mwen k pou mennen w manje nan restoran an fò w ka fè sa m kapab konprann ke nou pa gen tan nou ka pa gen tan vrèman vre pou nou fè sa a tout tan ok men yon lè yon bon lè souke plim sou do w ok souke pousyè sou do w di an n sòti paske jezi k jezi Apre si jou li te fè, li te fin kreye, ok, li te fin travay, setyèm jou an li te pran pou l te repoze. Alò ou menm ou pase tout tan w ap travay, yo di yo pa gen yon jou menm ou pran pou di banm fon ti sòti. Non, ou pa ka pase tout tan w ap travay, w ap bat kò tout lajounen. Yon lè fò w bay kò w yon ti repo tou, fò w bay kò w yon ti lwazi tou. Nou menm tou medam yo fòk nou jènjan, se pa sèlman mesye yo ki pou mennen nou sòti. Yon bon lè nou ka leve nan kay lan epi nou prepare rad ki idantik ansanm avèk rad paw, rad mari w prèske menm koulè, epi ou ou ou prepare lajan w epi ou di bon jodi an se mwen kap mennen mari m sòti sa egziste tou. Se pa tout tan mesye yo mesye yo k pou ap mennen nou sòti, si mari m pa mennen m sòti m chita nan kay la tankou s on gwo krab, non cheri. Ou bon lè w leve w prepare kòb ou, ou fè kò w byen bèl, ou penyen tèt ou, gade fè ti figi w byen fre la a doudou, met ti pafon sou ou, ou ofri mari w yon sòti romantik, pa gen manti nan sa, ou kapab fè l tou ok, majorite fwa nou toujou panse ke se gason ki pou fè sesi, se gason pou fè sela, si nèg pa envite m sòti m pap sòti avè l, m pa ka mennen l, non cheri! Nan, ou kapab mete w byen fre, le cheri, jodi an, an nou sòti. An n fon ti sòti. W abiye w fre. An, an, oubyen ou kapab di moun nan kòm sipriz, an n al wè yon moun avè m. Li abiye l byen fre, epi lè l gade l wè se yon wout restoran w ap pran ansanm avèk li, sa pral fè moun nan, Waw, kèt, gade sa madanm mwen fè jodi an. Pral fè moun nan panse, demen si Dye ve l al nan travay, l pral di, kèt, madanm mwen ban m yon sipriz yè la a, m pa t janm panse sa non. M pa t imajine ke madanm mwen t ap fè l non. Sa vin pèmèt moun nan panse kèt, m gon fanm serye, m gon fanm ki jèn jan nan men. Medam yo aprann souke kò nou, fò nou jèn jan tou. Se pa sèlman mesye yo kapab fè kè nou kontan. Ok, aprann fè kè mesye yo kontan tou, fè kè mesye yo, fè mesye yo santi yo dan leben. Nou kapab fè sa tou. Depi gen mwayen ki rezève pou sa, yon bon lè nou ka leve cheri ann al pase de twa jou nan otèl, wi se pa sèlman lè w fin marye ou pral fè lin de myèl ou al pase di tan nan otèl nan cheri yon bon lè w ka leve cheri ann al nan otèl Nou pral pase 3 jou, nou pral pase 2 jou, nou pral pase yon semèn nan otèl pou nou byen viv, pou nou byen pran plezi. Yon otèl ki gen piscine, ki gen lanmè, ki gen ti anbyans, ok. Lè konsa ti kòb ou nan men w cheri, ok, ou depanse. Menm ke w pa fè l tout tan, m di sa, paske pa tout tan w ap gen kòb pou w fè lèks sa yo. Men lè w pou fè l la, w fè l, ou fini. Se viv ou vin viv, ok. Ou viv, ou fin marye cheri, w pa nan peche. Ou fin marye ou lib devan Bondye, se viv ou vin viv sou tè a, epi sèvi Bondye ou fè sa wap fè a ok, ou fè ti tan nan otèl la ou byen viv ou byen fè bagay avè madanm ou byen manyen sa ou konprann, ou souke sa tankou se ti pye ponm tèlman ou byen pran plezi avèk madanm ou ka fèl gen anpil moun, gen anpil pwotestan cheri depi yo pale w de otèl ou tou nan peche ok, otèl pa peche. Ok otè pa pede se jan w itilize otèl la ki vin pèmèt ke tout moun depi yo tande yon moun pral nan otèl wouch moun sa son move moun moun sa woww pral nan otèl non mes amour otèl pa peche depi m marye cheri m lib la sosyete bo m ok e pè a pwononse Bondye konnen ke m marye ou kapab al nan otèl avèk moun ou Ok se pa lè marye sèlman gen anpil moun ki panse menm ke yo marye gen pwotestan aktyèlman la depi yo marye cheri m nan yo pa al nan otèl otèl se peche nan doudou ou ka al nan otèl pase du tan avèk moun ou fon w de twa jou e pa tout la jounen pou wap kouche moun nan lakay pou wap fè sèks fè bagay avèk madanm ou lakay tout la jounen leve pye moun nan baton nan ou ka al fon leve pye l tou anndan otèl. Ok mnpe yon semèn otèl epi ou konn yon peti tèt kòb lan pa kite kòb la pase inapèsi byen sakaje madanm ou anndan otèl la epi nou sòti ak kè kontan nal lakay nou sa son bagay ki senp li ye si w pa dakò l sa se ou menm men son bagay ki valide ke map pale ansanm avèk ou la. E tout sak fèt anndan maryaj lan mes amours dwe rete andedan fwaye an ou paka dim ke w gen pwoblèm avèk madanm ou ou gen pwoblèm avèk mari w pou wal rele moun pou wap rakonte sa kap pase nan fwaye a nan e si w bezwen fwaye an kraze rapid vit cheri lè w gon pwoblèm rele moun rakonte epi m yon bagay ki kraze fwaye vit ankò E lèw wè fanm nan gen pwoblèm li rele manmanl oubyen li rele youn nan m fanmiy lap rakonte. Gason an gen pwoblèm li rele manmanl pou lap rakonte. Enben cheri fwaye an li garanti kraze pa gen manti nan sa. Depi ou gen pwoblèm avèk moun ou wap mete fanmiw ladanl. Lè gason rele manmanl li dil sa sa manman pral fè li pral pou fi a nan se pou pitit pal lan lap ye. E lè konsa li pral bay pitit pal la konsèy sou madanm ni li pral di madanm ou pat dwe fè sa, madanm ou pat dwe fè sa, epi sa w tande a tou gason an di humm e vre wi sa manman m di a paske se manman l li fè manman l konfyans. Sak pase e pa paske manman fè sa pa eksprè non men se paske pitit li deja pou li li ta renmen wè pitit li kè l toujou kontan epi lap bay tò lap bay pitit li rezon epi fwaye a vin kraze. Gen de manman ki pa fè sa pou mechanste men gen de moun tou ki te deja pat renmen fanm nan epi lè w wè gason an vin plenyen men sa madanm mwen fè a epi l mete piman l mete sèl li mete magi li plis konplike ka a vin fè mesye an pran desizyon mal kont fi a ok mal pou fi an sa vle di la lè w gon pwoblèm avè madanm ou pa dwe al rakonte manman w rakonte fanmi w ou pa dwe fanm nan tou pa sipoze gon pwoblèm a mari w pou wap rele fanmi w pou wap rakonte. Lèw rakonte fanm moun an li pral baw konsèy kont mariw epi gade mariw lan tou gentan pat gen plas li andedan kay lan lè nou gen pwoblèm antre nou aprann chita mete tèt nou ansanm cheri waw saw fèm nan pa bon menm ke sa mesye an fò lan li fò mal anpil ou pa wè nan ou menm ki pral padonel konnen byen ke tout fwaye ki egziste gen pwoblèm pa yo. Ok pa met nan tèt ou pa gen fwaye menm ke w wè moun yo ap fè foto waw rezo sosyo humm met sesi sela fè postè nan cheri yo gen pwoblèm alò gen de fwaye si yo tap di konsa ke yo pap rete a mwen menm entèl fèm sesi yo pa tap fè yon mwa yo pa tap fè 2 mwa nan fwaye an ok ki vle di yo Tout moun kap viv gen pwoblèm men se jan yo mete tèt yo ansanm yo simonte an se sak fè w toujou wè yo ret ansanm yo fè 1 an yo fè 10 an yo fè 20 tan lè moun nan fè 50 an 30 an 40 an maryaj la se pa paske bagay lan bon tout tan e pa paske bagay lan bon chak jou men lè gen pwoblèm nan yo met tèt yo ansanm yo simonte pwoblèm yo se pou nou aprann simonte pwoblèm yo ansanm pou nou wè kòman nou ka bay fwaye yon direksyon. Se pa paske m di pou nou mete granmoun yo deyò nan maryaj nou nan. Nou sipoze ba yo love lan, toujou al wè yo ansanm, lè kòb la antre, lè n ap fè repatisyon yo, toujou etire kòb pou granmoun yo, si yo nan nesesite pou sa, paske gen granmoun cheri ki fin fè edikasyon pitit li, e ou pa ou pa menm bezwen panse ke w prale tire kòb pou li. Par amour, ok, ou kapab toujou fè l surprise, ou kapab toujou fè jès ansanm avèk li pou montre l ke w ap onore l, men gen granmoun ki fèt avèk Tout, ou konprann, fè te founi l. Tout bagay li genyen l. Men ou vle montre l dè jès paske se manman w papa w fè l kado ou ba l kòb ok. Men lè, si w santi moun nan tou pa pa an mezi pou l konble vid sa yo lakay li, lè lajan yo vini mezanmi n ap toujou etire kòb pou yo. Se pa paske m di pou nou mete yo deyò, pou nou pa pale avè yo, pou nou meprize yo nan. Nap toujou ba yo menm love lan. Nap toujou kenbe yo menm jan et se kò pou yo menm jan mete yo nan vi nou konprann al wè yo envite yo vin dine ansanm avèk nou nou toujou mete yo menm jan nan fwaye an men yo fè vi yo deja ok yo te ou te kapab wè yo fè vi yo epi yo reyisi vi pa yo epi le fè ke wap antre yo mal nan fwaye paw lan nan diskisyon ke w gen avèk moun ou nan fwaye an epi fwaye pa yo a te reyisi paw la menm li kraze Paske fason ke w antre w ladan l lan, yo vin pran pitye epi sa vin pèmèt ke fwaye an kraze. Ann gade pou nou wè kòman nou kapab byen jere pwen sa a pou fwaye nou kapab rete djanm ok, pou fwaye nou kapab rete byen ekilibre, pou nou pa gen pwoblèm nan fwaye nou konsa. Si nou bezwen pou fraye nou toujou rete djanm, fraye nou toujou rete an sante, se tout règleman sa yo pou nou mete an pratik pou fraye an kapab toujou kanpe sou de pye militè l. Ok, se la mwen mete fen avèk senkyèm seyans lan. Mwen te kontan pase moman sa yo ansanm avèk nou. N ap retwouve ankò vandredi si Dye ve pou kontinwite maryaj lan men se pa sou pwen sa. Ok m tap pale anndan maryaj la kòman pou nou sèvi, men vandredi si Dye ve map pran yon lòt pwen sou maryaj pou nou kapab fini avè dosye maryaj la, pou nou kapab fè yon ti kanpe sou dosye maryaj lan. Envite zanmi w, fanmi w vin abone avèk chanèl YouTube mwen an, pa neglije fè sa, kite kòmantè pa w paske yo enpòtan pou mwen, e tape m yon like montre m ke ou avè m nap travay pou nou avanse. Mèsi a la pwochèn.